Tèt planèt pi dous gon kòmantè poul fè ou mèt pale pi dous. Mwen menm mse konnen avèk sak te fèt yè a kòm kòm production gen tout gen tout bagay yo nèt nan menl li konn tout bagay yo kisa production an panse de sa li menm.
Tèt planèt ou tande kesyon an?
Li di sa production an panse de sa? Kisa production an panse de sak te ou gen tout video yo kisa ou panse de sak te fèt yè lan? Production wè tout bagay yo tou.
M pa konprann nan ki sans li sa panse de mwen. Sa l panse de sa Yòyò fè a? So,
jan l di an, li di nou tout se Ayisyen linyon fè lafòs. So sa vle di li panse ke menm si gen n ap fè content, gen de restriksyon, gen de boundaries nou sipoze genyen. So m panse sa Tèt Planèt ap eseye fè. Si fanatik Yòyò vle l tounen, y ap peye, y ap bay 4 mil pwen.

Nou gen yon show right show a se pou ayisyen nou tout la se ayisyen so sa vle di si gen yon goumen kap fèt Nou tout pa ayisyen gen yon nèg ki te di li fèt Venezuela Venezuela wi ok ok pidi wi sa se vre men m panse m panse si gen goumen ka gen ti boundaries so ann met tèt nou ansanm pa nesesèman met tèt nou ansanm but ann eseye fè show a avanse. epi an menm tan tou pou gen safety ladan l paske Jerry te pale don bagay safety which I agree with safety ep tout moun la enpòtan so m panse sanksyon an se 4000 pwen pou Yoyo paske l leve altè a lè fini tou umm P douce tou nou ta renmen w patisipe Jerry tou nou ta renmen w patisipe epi pou show a avanse pou storyline yo avanse pou piblik lan k ap gade an. So tèt planèt Mars ou vle rektifye oubyen ajoute yon bagay nan sam di a? Wi but anvan ke m di sa la, nou pa rayi lò ok, lwa a te anvan menm goumen an fèt ke okenn kas member pa ka itilize anyen kòm yon weapon pou atake yon lòt kas member. Ou konprann sa m vle di w la? So therefore nou gen Mika ki pran yon boutèy, nou gen P-douze ki pran yon kokoye, nou genyen Yoyo ki pran yon altè, Si yo te tire atè sa dèyè Pedos. Oh mwen renmen. Depi nan pa pepon Pedos li pran yon lòt moun. Kalkile police vin nan sak pase pa gen cho. Kalkile piblik la kap gadel. Oh men men men kas men men nan echèl men gade ki cho yo ap goumen men yo kraze cho a men police mete pye. Li pa yon bon look nan nenpòt sans. Ann di Mika te moute anlè avèk avèk an an an boutel la nan menl epi li wè Yoyo oubyen li wè Ade li krazel nan tèt li. Stil, Pa gen cho, e kontra a klèman di w pa ka itilize okenn objè kon pou yon weapon pou w atak yon lòt ras member. E m ap di mèsi ansanm avèk Tayme ki t ap try to calm Nika down, you know, by by no need Nika, you know, what the hell you doing? Ou konprann? Batay la pa menm batay pa w menm epi w ap try pou w get, you know, involved. Ban m di nou timoun, se pa Ayiti nou ye, men Ozetazini gen lwa. Nou wè polis te gentan debake. Nou konnen gen bagay nou pa ka fè, ki pa bon pou cho a, ki pa bon pou nou tou. Men èske se sa nou vle? Èske e objektif lan sa ki fè nou vin nan cho a pou sa k fèt yè a? Non, men nan lavi sa yo konn rive tou. Men se pote solisyon an, se montre pèp ayisyen an e pa sa nou ye. Se pa sa e chen nou ye a e biche yo ye. Se pa sa nou te vin vann. Koripsyon an se li k konte.
Tèt planèt talè talè um Jerry te mande anvan Jerry vle di yon bagay tèt planèt.
Yeah men bro paske wap pale de lwa e ou pale de lè yo te ranmase nan mpa renmen nan nan mpa renmen mpa renmen kwonoloji ou bay moun ki te ranmase um objè a e si kontra a di klèman moun pa sipoze ranmase ranmase yon objè pou pran objè pou bay yon moun kot li premye moun ki ranmase objè se yòyò. So otomatikman yon lòt moun ranmase yon bagay pou defann tèt li e self defense li ye. So si wap pale de lwa, la ankò misye antò.